Dans la musique, m panse ke m gen anpil bagay pou m fè toujou e petèt se petèt pou sa m poko kite, petèt m panse ke e jodi an m kontan wè e fanm yo tèlman ap enpoze yo, m kontan m kontan paske a an 2017 se tè pa kòm sa, an 2018 se tè pa kòm sa e se te petèt yonn nan bagay ke m te swete yon peryòd pou rive kote fanm gen menm valè avèk gason. Petèt nou poko gen menm valè a menm pase ke nou kòmanse domine e si nou. Rutshelle, mwen te, mwen te. Mana?
Wi, si tu me pèmè, m te, m te di Yòl sa pèsonèlman avèk Emeline a lepòk ke Haïti Coeur de Femme, tout pwojè ke w te konnen yo, ou menm, Odette, Tamara, tout medam yo, Marody, Epi m di wè pwojè sa a li pral li pral ba yon pakèt lòt pwoblèm paske medam yo pral emèje yo pral vrèman ale sou kapasite yo vre. Men la a tou pandan n ap pale la a ou ou devan lasèn nan gen yon pakèt lòt medam k ap vini yon pakèt yon pakèt m ka di nou sa. Paske la mwen nan se festival sen mak si m pa gen mil demand moun ki vle patisipe li pa li pa anpil donk li anpil kisa nou menm ki nan nivo sa kounye a pral fè pou jenerasyon medam ki gen 14 16 an yo kap vin la tou pou nou lonje men ba yo pou n fè yo ka pran konfyans e konnen ke wout la nou kòmanse travay li wi nou devan men nou ka trase wout la pou fè yon pon pou yo ale pi

Se pa fasil de jere la mizik, la fanmi tou e tou. Se pa fasil de fè tou sa. Gason pi fasil annik leve la lal travay epi you know li antre li jwenn manje, jwenn rad, li jwenn tout bagay but pou nou menm fanm ki gen fanmi se se se trè konplike e menm vwa difisil ok donk yol yol eseye. mete nou tout ansanm depi 2011 e li kreye yon bèl pwojè e ke m panse ki pa gen ase rekonesans nan nan nan nan nan kilti ayisyèn nan pase jodi an nan milye a jodi an m panse ke avèk Haïti Coeur de Femme tout medam ki te nan Haïti Coeur de Femme yo te gen yon chans pou yo te kapab menm jan avè m oubyen menm jan avèk kèlkanswa lòt atis k ap emèje jodi a. Men se tèlman konplike, se tèlman difisil, se tèlman enposib. An tèm de reyisit, nou ka wè ke kèt ok, Rutshelle la, men m poko chita pou m kapab pran on lòt moun oubyen pou m ta ka anbrase on lòt talan. Of course, gen anpil chantez mwen konnen, anpil talan mana. Lè m ap soti mizik, kantite talan m wè k ap repwodui mizik mwen. Oh waw, merci Samuel. Kantite talan kap pede pataje mizik mwen se enkwayab kwa. Ki ap chante mizik mwen, yo fèl nan fason pa yo se se enkwayab. Men poum di ke poum mete on on on bagay sou plas poum ta kap di ok m pral ede jèn. Anplis. Depi moun nan gen talan Li konplike Edikasyon pou bokou M ap pale avèw Mana Jodi an mwen la Edikasyon pou bokou Se pa jis la mizik Se pa jis chante Se pa jis kanpe sou stage a epi di Ok m gen bèl vwa m gen talan Si m pat on moun ki te gen yon fòmasyon yon edikasyon a la baz
Mezanmi Mana se Se konplike Jodi an nou ka di gen anpil anpil anpil talan k ap vini men Eske vrèman yo ka pran presyon sa? Eske vrèman yo ka jere yon kontra? Eske vrèman sou book yo pou yon event, yo pa pral sou demen? Tu vwa, se, se, se, y a plen de kesyon ke w ka poze kwa. Rutshelle, Rutshelle, pou moun, pou moun Senmak ki fè demand Rutshelle ane sa pou Senmak, m konnen ke.

Se Ok Rutshelle ou pa gen mizik festival, Rutshelle ou pa gen mizik bal, men se yo se mizik m te gen avè yo ke m te toujou chante. So lè nou rive nan festival la, m di Mana kilè m ap jwe, Mana ap di m m ap fèmen a 4 è di maten, m di bon! Donk m ap fèmen aprè kreyòl la, ou konprann? M di kèt bay la rèd pou mwen! Mentnan e. M panse ke m se yon bon performer e se yon travay ke m ap kontinye fè men jodi an m konn bay tèt mwen anpil kredi m di Rutshelle you did it kòmsi san mizik moun pa bezwen konn mizik mwen pou m fè sa m bezwen fè a pa egzanp m sot jwe nan festival Orlando m jwe m jwe All on me ke moun yo konnen mwen jwe yon bout ladan m m rantre nan poze ke moun yo pa konnen. Depoze m antre nan bon jan vank sou premye albòm mwen ke moun yo pa konnen. Pa gen anpil atis ki ka pran ris jwe nan yon festival mizik moun pa konnen. Donk mwen, m ka rive fè l epi ou pap menm santi l, w ap kwè rete rete w ap chante yon mizik ke w poko janm tande oubyen yon mizik ke w pa konnen.

M gon bel eksperyans M gon bel eksperyans de de de Mwen poze kesyon ou byen De lòt de lòt Non ou mèt lage ou mèt lage ou mèt lage Mwen lage ti Rutshelle map gade Rutshelle se jou si Gen de fwa m mande m kwè se Rutshelle Ou kwè se Rutshelle ou konnen an Non non paske ke antre tan ou met anpil bagay nan djakout la Rutshelle Merci Léo Ou pat konn danse konsa. Yo dim sa yo dim nan festival Orlando a m te tankou yon timoun 2000.
M renmen sa a. Se sa yo di m wi, yo di m te tankou yon timoun 2000. M di mezanmi, oh ou kwè se Rutshelle? E la Ruth, ki timoun ou te ye la Ruth? Wi, ni la tou wi. Bon, m panse m panse m kòmanse fè yon bèl efò e nan zafè pèfòmans. M panse ke ni nan danse a m vin konprann ke fò senti an fon ti mouvman. Epi m fè l avèk otan de klas ke m kapab paske m pa vrèman on dansez men kòm m ap entetenn pipo so m oblije fè on jan melanje e vokal men m plis fokis sou lavwa m pap bay moun manti se plis m plis fokis pou m al di ou ban m tout chak kote pou nòt yo soti jis ke ta ta danse oubyen fè kwak se swa.

Ki pi bon moman ou pase? Ki pi bon ki pi bon souvni ou ki pi move souvni ou? Ahh Karyè kèt! mizikal la nou pa pale nan lòt yo. Pou karyè mizikal mwen, ki pi bon souvni mwen? Se lè m t ap travay petèt dezyèm albòm mwen Jour et Nuit avèk Fabrice Rouzier nan studio a nan kòman Bwa Mòkèt. Avèk Fabrice se se tout se tout se tout se tout yon eksperyans e wap travay lap fè w ri ou strese lap fè w ri bagay la anreta lap fè w ri pwojè a bezwen fini li paka fini lap fè w ri e travay avèk de moun kòm Fabrice e Yòl se pou mwen se yon benediksyon se yon avantaj se yon gras se yon paske se de moun ki tèlman fè pou la mizik ayisyèn men ki tèlman humble ki tèlman nice ki tèlman Prèt pou ede moun, konseye moun, anfèt, e m panse ke youn nan pi bèl rankont mwen oubyen bèl, pi bèl eksperyans mwen se te travay dezyèm albòm mwen o kote de de Fabrice. Mentnan move souvni mwen yo, se, m pa kwè gen move souvni, se petèt gen leson, paske gen bagay ke ki rive m nan twazan, katran, senkan jodi an yo p ap rive m, e se fò m panse ke fò m te pase la pou m te. Moun mwen yo jodi an, e m pa rele yo movè souvni, yo se jis de eksperyans ke mwen fè pou m te kapab grandi pou m wè chans sa ke m ye jodi an. Hum.
Donk pa gen movè souvni. Se se se se Non, byen. y'en a pas. Trè byen. E ok.

Men m ta ka di mizikalman, èske se ou ki jere band nan mizikalman?
Mizikalman m gen, bon, anfèt m gen mayestwo m ki se Dieuvenson Bon. Se li menm ki mayestwo m depi plis ke, anmwey, Rutshelle gen, pral gen nevan de karyè, donk on a kòmanse ansanm. M konn Sonson petèt sa gen katòz ou kenzan de sla. Euh a lepòk m pat konn chante sur, m pat konn sou nòt ditou, Soso n pat tout konn jwe gita sa, donk on a kòmanse ansanm, si nou ka rele dans le HMI, nou kòmanse ansanm e se Soso n ki se direktè mizikal mwen, se li ki maestro m, se li ki gita mwen, ki gitaris mwen, donk wi mwen gen Soso n, men tout desizyon yo pran ant mwen menm a Soso n. Anvan ke nou rive devan lòt mizisyen yo.
Donk se youn nan bagay pou m di ke se vre jodi an tout moun wè Rutshelle fè siksè. Rutshelle dis, Rutshelle dat, Rutshelle dis, Rutshelle dat, Rutshelle konn jwe, Rutshelle pa. Men m tèlman gen nèg sa ki rele Sonsonn ki sipòte moralman. Psikolojikman ki toujou la from day one jiska ojodwi misye toujou la donk Sonsonn se se m ka di se baz siksè ke map fè jodi a se baz ke jodi an m ka di m gen 9 an de karyè e se se se parapò a Sonsonn kwa. Ok non non men Men band ou genyen konnya la se se son band pratiquement se se menm moun yo ki jwe avèw se pa mta ka diw Orlando ou gon ou gon gwoup ki jwe avèw ou a Paris gon lòt gwoup ki jwe avèw donk se band ou an k deplase avèw Wi, se sa? anfèt band mwen an m fonde l an mars 2000 2020 2021 yeah an mars 2021 donk nou fèk gen 1 an se yon band kote tout kote map jwe mesye yo avèm

Wi, wi, alò, alò, alò sa, sa, sa, sa m ta pral di wi te, e, e, Ben nan, ben, ben, fon ti pati tande de Ben nan, pa, ap, fon ti pale n de, de, de, de gwoup ki jwe avè w la, wi ou pale m de Sonsonn, e, e, e, dabò konbyen moun ki, ki, ki nan gwoup la epi ki, ki, ki, kiyès yo ye? O, Dieuvense, o mwen, guitar, bass, guitar, bass, batri.

A guitar, lè m te fèk fèk kòmanse. Men aprè yon nonb de tan m te toujou gen band nan avè m. Ok, ok.
Nan medam kap evolye kounyè yo la, kiyès ou renmen tande Rutshelle? Ah m renmen tout, m renmen Darline, m renmen Bedjine, m renmen Scandy, m renmen m renmen Tafa, m renmen Danola, m renmen Annie Alerte, m renmen bon. I love the queen m renmen Emile Michel anpil m renmen Tamara suffren m renmen Misty Jean bon chak medam yo gon bagay diferan lakay yo si nap pale de pèfòmans Misty Jean pa gen pa gen manti ladann
Tamara suffren tou depi nap pale de pèfòmans pa gen manti nan de medam sa yo ditou ditou ditou Danola vrèman diferan nan tenb vokal li m renmen Vanessa Desiré anpil, Vanessa gon souplès on tandrès on cham nan vwal ki just extraordinè e m renmen e e m renmen kèt chak medam yo gon bagay ki extraordinè lakay yo kwa m renmen men Ruth nan lis sa la ke w bay la ak kiyès ou ta renmen fon kolabo nan tout medam sa yo m renmen Phyllisia Ross anpil tou. Nan lis medam yo kiyès m ta renmen fon kolaborasyon m renmen Queen Bee anpil m toujou di m anvi fon mizik avèk Queen Bee.
E sa k fè sa poko ka fèt? Ahh m panse se timing nan m panse se timing nan ki fè mizik lan poko fèt men m te toujou swete fon mizik ansanm avèk Queen Bee e sa se long long long time ago. E m pa tou m pa retire ide a nan tèt mwen, m toujou swete fè yon mizik ansanm avèk King Pool. Sa m ka temwaye pou m konn sa lan tou.
So yeah. Èske Queen Bee konn sa tou? Queen Bee konn sa osi? Kiyès?
Èske Queen Bee konnen ke w konnen ke w vle fè yon mizik avè l epi. I think so. M panse ke l konnen. Yeah, li konnen. Men pratikman m pa konnen tout medam yo la e m kontan, m fyè, m kontan wè, m kontan wè sa. M kontan wè ke medam yo ap fonse, medam yo pare.

Yeah umm Mizik sa makem paske bon se premye fwa kem ta pral fè yon kolaborasyon antanm avèk yon DJ m pa janm fè sa nan lavim e se yon DJ ki soti Martinique kounya m pral pran yon Gwadloupeyen sou mizik lan donk e plis ayisyen yo ki pwodui lòt mizik lan ki pwodui mizik lan donk e se t yon melanj de plizyè nasyonalite e ki bay yon sipèèb mizik ki rele Dodo Anmay.

Ki make m tou paske a lepòk m te gen kite m kriye men m pat m pat Rutshelle sa men BIC te te wè ke kèt manmzèl konn chante l gen talan etc donk BIC te mete m sou mizik sa ke m trè rekonesan tou e se yon mizik ki make karyè m an 2014 m kwè mizik lan soti yeah. Apre m fè kolaborasyon avèk lòt nasyon yo ki trè make m, Salatiel, Sengila, travaye avèk sè Jean, m di sa, m toujou di sa, twazyèm albòm mwen an mete m nan stidyo, kote m retwouve m ap travay avèk de pèsòn ke je ne konesè menm pa. Salatiel se youn ladan yo, kote m oblije ale jis Dubai. Ki te fè w rankontre l? Nou te sou yon pwojè ansanm pou Lafrik, a pou an fèt an 2020 yo tap reyini des artistes pou euh Corona etc etc so mwen gen yon zanmim ki kamerounè ki rele Viby dayè ke nou chante ansanm li sou album mwen mwen sou album ni e Viby metem nan projè a e se sou projè sa mwen kontre yon pakèt atis afriken Salathel Wizkid yon pakèt atis afriken ke mwen kontre sou projè a. Paske nou tout t ap fè on mizik pou nou pale de Lafrik. E se te Fabrice Rouzier ki te pwodui mizik sa pou mwen e se te BIC ki te ekri tèks la pou mwen e mwen menm mwen te fè melodi an. So, mwen rankontre Salatiel, m sonje premye mizik mwen tande de Salatiel, m di Kèt, oh, m renmen, m renmen vibe li. Epi m ekri l sou Instagram, li pa janm reponn. E manager l vin dil konsa ke kèt m ou atis paj D-verify ki ekri w m ta swete ke w reponn li di m a al pase w pale avèk atis etc etc. Bon finalman misye deside ekri m bak epi donk lè l ekri m m di l kòman ki posiblite k genyen m ta renmen ke li pwodui pou mwen men m pat mande l featuring m te mande l pwodui yon mizik pou mwen l te di m pa gen pwoblèm ki stil mwen ta renmen donk m voye mizik mwen ba li m voye di l men kisa m fè etc epi bon de la m li di pou l travay avè m fò nou rankontre. M di l pa gen pwoblèm, men akoz de kovid nou pa t ka vwayaje. Misye kòmanse ap voye de bit ban mwen ki enteresan. Epi m di enben ok. Apre m vin di ok, Doubay nou ka rankontre Doubay. Epi lè nou rankontre Doubay, m pati from Ayiti ale Doubay. Lè m rive Doubay, nou chita nou fè yon albòm nan yon semèn. Donk li mete m sou albòm pa l, kote m fè mizik Good Girl ansanm avè l ki trè trè byen reyisi e mwen mete l sou albòm pa m, m fè yon mizik ki rele Poze ansanm avè l ki sipè byen reyisi tou.